M pa t janm yon sangwen ni yon ti sankoutcha pou m ta kite san m drive Men rigòl san k ap koule nan ri larepiblik te fè m pè wè koulè san m.
Byenveni nan Pawòl Bosal Aktyalite ki fini nan semèn samdi 7 jen 2025 lan. Kemi Seba te nan peyi a. Li fè anpil vire tounen pou l te rive. Nou apresye sa. Men, swa moun ki envite l yo ba l yon move lekti oswa se li ki fè move lekti a. Konklizyon an, ki se mande kriminèl yo pou yo tounen bouch zam nan sou moun ki ba yo l la, pa reyalistik ditou. Pou kòmanse, moun ki ba yo zam nan, se patwon yo. Se li ki ba yo mwayen pou fè lajan. Vire do bay patwon yo, se vire do bay sous lajan yo. Dezyèmman, anpil nan chèf gang yo rich jounen jodi a. Yo pa viv kòm pitit sòyèt ankò. Pou yo, transfè klas la fin fèt. Lòt jou, Lanmò San Jo ap antre kay li epi pou l di, Gade ki jan viv tankou grannèg te dous. Twazyèmman, pou gang yo byen fonksyone, fòk peyi a rete jan l ye a. Se nan kawo a, nan dezòd la, pou yo jwi lajan yo a. E djòb patwon yo ba yo se kraze peyi a. E se patwon yo ki sèlman ka pwoteje yo. Katriyèmman, chèf gang ki pale plis la, pòtpawòl la, sou blòf. Koze se wout pou al nan primati ap chèche donk se kanapevè pou pase, koze a se pawòl van. Kanapevè pa sèl wout pou rive Miso. Epitou, si sa yo t ap chèche depi lontan, pou ki te ki sa yo oblije kraze tout anba lavil la nèt? Kraze lekòl, kraze lopital. An aparans, gouvènman an ap fonksyone tankou bandi yo pa sou tèritwa a. Men an reyalite, se espas li bay bandi yo pou kraze peyi a, pou kontinye livre peyi a. Se yon antant ki konsa. Bandi yo pa p batay kont oligachi a. Se pawòl pòtpawòl la ap fè. Pòt pawòl la konnen e li menm e oligachi a gen menm patwon. Kontak yo nan anbasad la se pi gwo asirans si se pa pou yo, pou fanmi yo tou. Kemi pa mande nou pou nou antann ak kriminèl yo, li mande nou pou nou kapitile. Sa vle di Se moun ki gen viktwa ki pral enpoze nou kondisyon yo, se pa nou, viktim yo, ki ka pral bay kondisyon pa nou. Plis kèk bandi ka fè, se eseye fè kèk atak sou de twa politisyen wòwòt ki pa sou kontwòl anbasad la, apre sa, anyen ankò. Frè nou, Kemi Seba, Dwe sèlman konnen bandi lari a menm jan ak bandi a kravat la ap jwe nan menm ekip. Si youn ta rive bay tèt li yon gòl, li pa p plis ke youn. Antrenè a pa p pran tan retire l sou teren an. Elimine l tou senpleman. Pou fini, n ap repete pawòl Toy Art la, Pa gen goumen san nanm. Bandi kriminèl sa yo ap touye pou lajan. Se pa ni konsyans, ni konviksyon k ap fè yo mache. Se lè yo ta santi yo menase sèlman y ap goumen kont moun ki anfas yo. Kidonk, li pap janm ni oligak yo, ni politisyen yo. piske tou lè 2 byen souche nan anbasad yo menm jan ak yo. Kenbe zam pou w goumen lè w gen konsyans konviksyon se dènye nivo nan òganize a. Moun ki kòmanse nan dènye nivo a pa ka anyen ankò ke yon kriminèl. Yon kriminèl k ap itilize zam li gen nan men l nan pou l rive gen notoryete nan peyi a, pou l rive rich tou menm jan ak lòt yo. Epitou, kiyès ki fè Kemi antre Okap? Èske pa gen moun nan gouvènman an k ap pouse pyon dyalòg sila a? Anpil kesyon gen pou reponn nan jou k ap vini yo.
Tanpri pa bliye like, pataje videyo nou yo, epi abone pou nou ka resevwa tout nouvo nimewo yo. Mèsi!
Nan nouvèl semèn sa a, nou prale nan kontinan nou sòti a, ann Afrik. Nijè, youn nan eta AES yo, Alyans Eta Sahel yo, mande Lakwa Wouj Entènasyonal pou l mare pakèt li kite peyi a depi an fevriye 2025 lan. Se finalman jedi 5 jen an Lakwa Wouj bije kite peyi a. Nan entèvyou 31 me, Jeneral Tiani denonse Lakwa Wouj dèske li te rankontre ak li te rankontre ak rebèl yo epi li di Lakwa Wouj ap finanse rebèl yo tou. Lakwa Wouj di li pale ak tout pati yo, e n te ka ajoute li pale ak tout pati yo kòmsi tout pati yo egal. Men Lakwa Wouj la kontinye pou l di li pap finanse yo. Antouka, n ap raple, ane pase gouvènman Nijè la te revoke lisans 2 òganizasyon fransè ki t ap fonksyone nan peyi a. Youn se te ACTED, Ajans pou Asistans Teknik ak Devlòpman, ak yon lòt ki rele ABPE, Ajans pou Pwomosyon Byennèt. Sou plan militè, Lafrans ak Etazini te oblije degèpi sou lòd gouvènman Nijè la. al ekri an make men koman sa fèt nan ke nan peyi ki souvren nap rete nan rejyon toujou pou nan ale nan lòt peyi nan al nan alyans lan ki se mali gwoup wagnè di misyonl akonpli lap kite peyi mali nap raple se swit aprè koudeta out 2020 an Kolonèl Goïta te fè yon lòt kou an me 2021. Se lè sa a chanjman tout bon te kòmanse fèt nan peyi Mali. An janvye 2022, Mali ekspilse anbasadè fransè a, an mas menm ane a, Mali retire kò l nan akò li te genyen ak Lafrans ak lòt peyi ewopeyen yo. An jen 2023, Gouvènman malyen an mande pou tout Nasyon Zini an yo rele sa minusma nan zòn pa yo a pou bay talon yo. Antretan, Mali te gen tan kòmanse kolaborasyon ak Ris yo. Gwoup Wagner yo vin goumen sou teren an bò kote lame malyèn nan. Se pa yon bagay yo te fè apa, se pa dwòn yo te vin voye. Mali rive achte zam li bezwen pou l goumen sa li pa t ka jwenn ak oksidan an epi bon jan antrènman pou rive goumen pou kont yo jounen jodi a. Se avèk èd gwoup Wagner ak zam ris yo lame a rive repran tèritwa li te pèdi yo, de tèritwa Lafrans pa t menm dakò pou lame malyèn te rive te menm eseye rive pandan l te sou tèritwa a. N ap raple, se apre yo fin kraze Libi an 2011 koze a gaye nan peyi Sahel sa yo tèlman gen moun ki gen zam ki ap antre nan nan peyi tankou Burkina Faso, Mali avèk Nijè. Yon lòt fwa ankò, alekri an make, se pa dilanbatab ki te fèt. An palan de dilanbatab,

Se New York Times ki fè n konnen gouvènman Ayiti a siyen kontra ak Erik Prince pou batay kont gang an Ayiti. Menm jan lè Garry Conille te siyen kontra ak mèsenè Studebaker yo, nou pa konn okenn detay sou kontra Alix Fils-Aimé kòm chèf gouvènman siyen ak Erik Prince lan. Ki kantite milyon peyi yo di ki pi pòv la bay mèsenè yo deja? Ki kantite miliyon kòm komisyon politisyen ak oligak yo fè nan dil lan anba tab la, nou gen dwa pa janm konnen. Depi jan tranzaksyon an fèt an sekrè a, jan premye minis lan entwodui zafè dwòn nan nan peyi a, nou ta dwe tout lè se magouy k ap fèt pou fè milyon. Poutine sonje foto k ap montre Alix Fils-Aimé kòm espesyalis an dwòn k ap fè demonstrasyon pou Normil Rameau, chèf lapolis la. Tout lè sa yo, mèsenè yo te gentan nan peyi a, piske se premye mas 2025 yo kòmanse itilize dwòn yo, kidonk yo gentan gen gen twa mwa nan djòb la. Piske pap gen chif ofisyèl, Nou pa gen chwa, nou pral oblije itilize chif Rod Joseph bay yo. Misye di se 3200 dola pa jou an mwayèn mèsenè sa yo touche. Daprè sa misye di toujou, si gen 40 mèsenè deja nan peyi a, kalkilatris di nou

Anplwaye mwayen yo sèlman gwo potanta tankou Erik Prens ak sila yo ki nan tèt konpayi misye yo ap touche plis lè nan peyi a. Alòs, yon biznis ki gen tout lajan sa ladan l, nou panse mèsenè sa yo ta vin rezoud pwoblèm ensekirite ke moun ki fè yo jwenn kontra fin kreye deja? Pou yo, malè nou se yon opòtinite. opòtinite pou fè lajan epi sitou montre lemonn antye nèg nwè sa yo pa ka dirije peyi yo. Se sa yo kontinye ap eseye pwouve ann Afrik, se sa y ap kontinye montre ann Ayiti. Petèt, si n pa t nye orijin nou kòm Afriken, nou te ka gen yon chans konprann ki jan blan wè nou. Mèsenè sa yo gen pou yo mayi moulen kò yo, rete la, kreye tout fason pou pwoteje kontra sa yo. Djòb yo se pa kraze gang, se pa fini ak ensekirite, se pa djòb yo sa. Djòb yo se fè lajan, se fè tan pase, se rekrite plis mèsenè. Sa vle di, anvan lontan, se pa 40 mèsenè sèlman k ap genyen. Plis yo ka fè, se touye de twa bandi teworis, se delokalize yo, elimine yo, ta vle di kontra fini. Ki pi rèd, koze a grandi plis. Repiblik Demokratik Kongo, youn nan peyi ki pi rich nan mond lan, men ki pi apovri, ki chaje ak mineral tankou kwiv, kobalt, lityòm, koltan, fèt siyen yon kontra avèk kiyès? Ak konpayi Erik Prince lan. Konpayi an, tande byen wi, pral fokis sou mwayen pou kolete taks pi byen ak redwi kontrebann mineral k ap fèt sou fwontyè Kongo yo. Ki relasyon sa gen ak Ayiti, ou ka mande tèt ou? Ebyen, an n tounen nan atik New York Times la. Nan atik New York Times la, yo mansyone, tande byen wi, paragraf la di, yon zanmi Prince di, misye, espere laji kontra li genyen ak Ayiti a pou l genyen dwàn, transpò, kolekte taks ak lòt sèvis gouvènmantal. Sèvis sa yo ta dwe restore pou peyi a rive estabilize. Otè atik la ajoute, Koripsyon nan tout gouvènman an se prensipal rezon ki fè finans peyi a an degraba konsa. Kidonk, se Erik Prince yon maga repibliken, yon rasis patante, gouvènman an ap lage finans peyi a nan men l. Se misye k ap vin restore sèvis leta pou nou. Ala de koze! Kèlkelanswa fason nou ta dezespere, okenn Ayisyen, si l pa manke kèk fèy, pa ta dwe kwè Menm moun ki trennen nou kote nou ye a pral voye moun pou retire n ladan l ankò. Se pa vre. Washington ak konplis li yo nan peyi a fè tout sa yo kapab pou nou rive la. Yo plase ajan yo nan tèt lame ak lapolis pou fè pou lè yo vle fè koudeta, konsa tranzisyon tou asire. Yo chwazi kandida pou nou epi yo mete l sou pouvwa konsa yo jwenn sa yo vle a jan yo vle a. Yo anvayi nou ak ong ak misyonè pou vin ban nou kras konsa nou pran blan yo kòm sovè epi vin sove nanm nou. Epi ong yo tou anboche klas mwayèn nan nan yon seri pwogram ki pa gen anyen pou wè ni ak devlòpman ni ak souverènte. Yo itilize oligachi entènasyonal la pou tabli zòn franj, konsa yo simante tè pou ki ta pwodwi manje epi oligachi a li menm ankò enpòte tout zagribay pou l fè lajan. Usaid ak Nasyonzini ak tout batatlan Nasyonzini yo, FMI, Bank Mondyal, toujou la pou fè n lage vant nou sou kont yo konsa pou n ka gen plis mizè epi pou yo ka pote n sekou ak lòt enstistisyon an de Nasyonzini ankò, eksetera, eksetera. Jiskaske yo rive nan dènye tlou pou fèmen sèkèy la, oligak ak politisyen kreye gang yo, Washington federe yo epi ba yo djòb kraze peyi a. touye, vyole, boule lekòl, lopital, elatriye. Degèpi nou epi pou n fè n parèt pi mal toujou. Kòmsi se nou ki pa ka antann nou. Yo fè yon labouyi bouyon mimi ak tout pati politik yo sou baz lidèchip kolektif. Yo plake 9 prezidan nan kòtòf lestomak nou ak yon premye minis. 10 moun k ap fè lajan sou mizè nou, kap konte milyon pandan peyi a ap trepase. Se sa ak yon voum lòt pwogram enstisyon magouy kap fèt, kap planifye chak jou sou tèt nou pou eseye rive elimine fyète nou genyen nan tèt nou kòm pèp ki malgre tout move sitiyasyon rete pèp souvren ki ka fè KPK, Bwa Kale ak rezistans. Se sa nou ye. Se ak mwayen sa yo pou n kontinye òganize nou. Lè lènmi nou yo ap fè magouy, yo gen lojik pa yo. Nan aksyon pou mete Ayiti sou lis 12 peyi sitwayen l yo gen gwo restriksyon pou antre Ozetazini, Washington di Pa gen gouvènman lejitim pou ki met kontwòl nan moun ki vle ale Ozetazini yo. Nou tout konnen se yon pretèks koze sa ye. Se zafè rasis blan meriken ap jere. Trump te di se imigran blan li vle nan peyi a. Semèn sa a, gen yon lòt gwoup afrikanè, blan sidafriken, ki jwenn viza trap de pou antre Ozetazini. Se prè de 8 mil ki sou lis pou ki antre. Nou sèten gentan gen pwogram ki pare pou yo pandan y ap koupe pwogram sosyal pou malere ak moun ki pa blan yo. Se sa ki te fèt lè Rushian te t ap vini nan ane 90 yo. Jan nou t ap di a, Piske Washington di li pa rekonèt lejitimite gouvènman an, èske se pa yon dil Premye Minis Alix Fils-Aimé fè ak Eyprince pou l ka rete sou pouvwa a apre lè nèg 9 tèt yo ta pa la ankò? Èske se pa sa? Nou pa ka bliye koze ki te pale lè gen moun nan anbasad ameriken ki t ap bay presyon pou youn nan 7 tèt yo te siyen yon papye ofisyèl pou yo ka pwoteje yon seri espas nan teritwa ki fin livre yo. Pastè Bien-Aimé nan depi Kanada te di te fè n konnen premye minis lan te pwomèt l ap siyen depi se li ki rete sou pouvwa a lè manda konsèy 9 tèt la fini. Èske Se sa k ap regle la. Pandan n ap founi je gade pou n konprann nan ki sa lènmi nou yo vle kontinye foure nou, djòb pa nou, patriyòt, nasyonalis, pwogresis, revolisyonè yo, se kontinye kreye fason pou nou sipòte rezistans k ap konstwi a. Nou pa ka pran chans rete lwen l si n ta vle li atenn potansyalite l ki jiskaprezan pa gen limit. Pou Pawòl Bousòl Aktyalite, se Manno Lizè. Mèsi.